Bonjou bonswa tout moun se avèk anpil anpil plezi a chak fwa ke nou antre lakay ou jis pou nou kapab pote tout dènye enfòmasyon kap fè aktyalite yo pou ou. Jan nou konnenl deja ke kòmandan Guy Philippe li menm li toujou pwouve ke li ta swete wè ke Ayiti li menm li ta kapab pran yon lòt direksyon ebyen nan sa ki gen rapò avèk APEID la ebyen gen kòmandan Guy Philippe medam e mesye ki pale sou kesyon APEID la ebyen li deklare ke tout sa Lanmò 100 jou di yo se verite e leta ayisyen okouran de tout sa kap pase yo Leta Ayisyen bay ape otorizasyon pou ke li kapab fè tout sa ke l ap fè yo e egalman li pale sou kesyon Alix Didier Fils-Aimé a kote ke li deklare ke se anpil lajan ki debloke pou ke Alix li menm li te vin rive premye minis yon kantite kòb ki evalye a anviwon 16 milyon de dola e egalman li presize ke gen anpil lajan nan moman ke n ap pale la k ap bay jis pou Alix Didier Fils-Aimé li menm, li kapab rete kòm premye minis. San pèdi tan mwen pral envite w swiv ex senatè Guy Philippe li menm ki pral pote plis detay pou nou. Pa bliye swiv nou si w pa t ko fè sa, yon fason pou w kab rete konekte ak tout dènye enfòmasyon ke n ap pote pou ou yo. Men premye bagay la, bon, pwobableman ou nan peyi a w ap gade sa k ap pase, gen de videyo ki rive sou ou, w gade imaj yo, w ap balanse, gen de analiz ke w fè, Gwo skandal, lanmò san jou chèf gang 400 mawozo pale anpil koze nan peyi a, 2 gwo revelasyon sou An se apèd egalman li site non Bekè gen 2 imaj ke l pibliye nou wè fòs nou wè zo nou wè 2 fèy ke yo di se se marigwana gon pakèt koze kisa w ka di n sou dosye sa kòman ou menm ou li rive sou ou sou ou kijan w konprann li?

kote bagay sa ap fèt lòt bò a la yo gen otorizasyon gouvènman ayisyen an?
Wi, yo gen gouvènman, yo gen otorizasyon gouvènman ayisyen an. Yo te kòmanse demach yo depi sou Jovenel Moïse. Ok. Pou yo te wè kòman pou yo te fè bagay sa yo. Jovenel pat dakò yo pa, prezidan an pa bay otorizasyon an. Men sou Ariel Henry. aprè nèg yo fin asasine prezidan jovenel fòm di w tou nèg sa yo apati de la de refi jovenel pou aksepte yon seri de bagay de jan jovenel ap mare kip dosye ap koupe de kontra nèg yo depanse ant yo menm plis kon milyon dola ameriken pou yo fè yon peyi lòk e ki pral debouche nan asasina prezidan an. Lè w di nèg yo de ki nèg wap pale la ki te depanse plis kon milyon dola de ki nèg èske w gen yon non pou yo. Humm map pale de oligak koronpi an total se 28 milyon dola ameriken ki ke boujwa ayisyen oligak ayisyen depanse pou asasine prezidan an yo depanse 28 milyon dola ameriken e plizyè gen gwoup ki te sendomeng gen gwoup ki te an ayiti yo tout met ansanm yo bay 20 sitiw 28 milyon dola ameriken pran mèsenè fon seri de bagay peye tout moun fèmen bouch tout moun epou yo rive kote yo te rive a la imedyatman prezidan an fin mouri. Ok nèg yo pran Ariel Henry yo met kondisyon devan Ariel Henry yo legalize Ariel Henry yo fè yon ti anplwaye anbasad la voye yon ti mesaj fè Claude Joseph panike tout moun remèt Ariel Henry e pouvwa l e youn nan premye bagay yo fè Ariel Henry fè se siyen otorizasyon pou nèg yo fè sa kiltive bagay sa epi pou yo voye l Gè Lèzeta Ameriken kote ke dwòg legal, kote yo legalize marijuana. Donk, gouvènman ayisyen an bay otorizasyon l depi sou Ariel Henry. Tout lòt nèg ki vini yo aksepte e kontinye nan menm lojik la. Donk, gouvènman ayisyen an bay nèg sa yo otorizasyon pou sa yo k ap pase lòtbò a. Sa nou wè k ap pase, imaj sa yo.
Gen ministè enfòmasyon m pa konnen yo gen moun ki pou pale, rele yo, yo pa kab demanti m, son verite m ap bay. Wi, gouvènman ayisyen okouran e yo konnen sa k ap fèt la. Mwen gen pwoblèm, mwen gen pwoblèm, m gen pwoblèm la senatè, m gen pwoblèm. M ap kale m ap sonje èske yo pa konn arete moun k ap fimen bòz? Sou ak yon ilegal an Ayiti, jiska moman n ap pale la, yon konsomasyon ilegal fè ilegal epi gen yon nèg ki rive jwenn otorizasyon pou l ap vann li. An an ale, an ale.
Ok, met avanse. Nèg yo, yo voye l bay yon seri de famasi, gwo famasi, gwo kote Ozetazini. Ok. E se de, se moun ki resevwa yo, se yon ekip gwo kongrèsman ameriken. Ameriken, se yon senatè ameriken e gen menm yon ansyen sekretè deta ameriken ki nan resevwa. Pourswive mikro. Se vre ke kote ale Etazini an bay sa yo legal, men lejislasyon ayisyèn nan kondane tout bagay sa yo, tout pratik sa yo. Donk Etazini konnen trè byen, anbasadè ameriken an, anbasad amerikèn konnen trè byen ke lè yo t ap vin sou teritwa a, paske yo oblije konn lalwa peyi kote y ap vin fonksyone, yo konnen ke sa a ilegal. Men, nan je tout moun, nan figi tout moun, chak kanba a yo fèt, yo debake ak avyon yo, yo pran pwodui a e al bay li Etazini nan eta kote sa yo. Tout moun konnen, tout moun ladan l. Ou kwè ke malgre tout sa yo t ap fèt la, ou wè yon près tradisyonèl ki ka pale de sa? Yo pa kab. Men si yo te voye monte son seri de moun ki pa nan sistèm nan, pap bay, yo tap wè yo kraze moun nan. Men sa ou wè tout moun bèbè, moun pa ka pale. Nòmalman, si yo jwenn ou jodi la Vladi wap on ti jwen nan bouch ou, wap fimen, wap pran kalòt, wap pran arestasyon, wap pran tout bagay. Depi tan bagay sa ap fèt, omwen, kot BLTS? Omwen, kot dcpj? Kot anbasad amerikèn? Poukisa pa gen yon komisyon dankèt? Poukisa okenn moun pa ale al gade? An giz de swa, yo fè plizyè tantativ pou yo rantre nan lokal sa a, pou yo vin vòlè e retire evidans. Bon, erezman yo poko fini. Yo poko kab fè l. Men m ta swete ke leta sa a, ak tout fòs li, tout jèn k ap fè bagay sa yo, pou yo ale, pou yo vin di moun ki sa l ye. Y ap fè l menm jan, sonje sa m di nou, menm jan yo te fè avèk bato Mansalès la. Ou sonje? Yo te fè bagay sa a. Yo p ap janm pale de dosye a. Y ap kite l frèt, kite l frèt. Ou konnen non, se angrè, se lòt bagay. E poutan, nèg yo ap fè anpil dezòd. Nou pa poze tèt nou kesyon, poukisa Lanmò 100 jou di, e nou te tande l, li di gen plizyè lòt izin la a, poukisa nou panse ke se la a mal ye? Fò n ta konprann sa l te di a wi. Poukisa e la l ale? Kiyès ki ba l enfòmasyon sa a? Kòman l fè konnen bagay sa yo la donk se yon gwo batay mafya kont mafya e moun ap bay enfòmasyon. Donk maten an senatè Guy Philippe maten an ou konfime donk ou menm ou ale dwat ou konfime ke efektivman imaj sa yo ke lanmò 100 jou pibliye ke nap gade a wi li reyèl gen egzistans bagay sa nan peyi a nan zòn sa e gouvènman ayisyen an bay otorizasyon pou sa.
Wi mwen konfime l e pa gen moun ki ka di se pa vre wi nèg yo gen dwa fè sa swadizan pou bagay medisinal pou se bagay pou fè medikaman men y ap fè yon bagay ilegal an Ayiti la trafik ilisit stipefyan si etazini si prezidan Donald Trump Deklare lagè a dwòg, l ap fè fizi, l ap fè bonbade bato Venezuela, bato Kolonbi, anpil moun mouri. Men pou ki sa an Ayiti, anbasad amerikèn pa di anyen? Pou ki sa an Ayiti, yo pa di anyen lè li klè, li gen evidans ke isit an Ayiti y ap fè yon trafik ilisit stipefyan ou trafik ilisit ògàn? Donk sa a se ipokrizi entènasyonal la ke m pa p janm ka p konprann e se pou rezon sa a dènyèman m te di w tèlfò, pa p janm gen eleksyon. Nèg yo gen twòp bagay pou yo kouvri, nèg yo gen twòp bagay pou yo kache, yo gentan rantre men yo twò fon. Si m byen konprann, si m byen konprann la senatè, nèg yo nan vann bòz, nèg yo nan trafik ògàn, si m byen konprann jan w eksplike a la, nèg yo nan vann bòz, yo nan yo nan trafik ògàn?
Trafik ògàn nan, li gen plis kòb ke dwòg la wi. Ou panse nèg sa yo tap jwenn yon bagay bon tankou jan Ayiti ye la a, moun ap mouri, inosan ap mouri konsa? Gon seri de moun ki soti, yo mouri, nou konn kijan yo mouri? Trafik ògàn nan son gwo bagay jiteux li ye pou nèg yo e nèg yo se lajan yap chèche. Dayè si nèg yo tap gen odas pou yap fè dwòg la, ke yo rele l mariwana, kanabis, tout non yo vle ba l la, men li ilegal. Si yo gen gason sou yo pou yap fèl se paske yo kontwole tout bagay, tout paramèt, tout sistèm la. Senatè, m pap baw manti, sa wap pale a la, banm yon segond, sa vle di ke, banm yon segond wi, map fè de rapèl paske sa ou di yo la yo gwo nèg, premye bagay ou di maten an, ou di ou konfime efektivman wi egzistans biznis sa an Ayiti lòtbò a gen may sa yo. E se avèk lotorizasyon di gouvèneman ayisyen depi sou Ariel Henry. E ou di sa yo pwodwi an Ayiti, yo al avèk yo Lèzetazini Damerik avèk de zoto konplisite otorite amerikèn ki enplike nan dosye a, nan biznis sa an Ayiti. Ou siyen sa?
Bon, m konnen yo se gran timoun, ni ou menm ni Vladimir ni tout moun k ap tande nou an. Kote w konn tande pa egzanp, sou ki kritè, lè w tande gon pwoblèm ann Ayiti yo di w wi, Alix se fis de mi premye minis. Kote yo sot avè l? Ki jan w panse non sa a vini? Tèlman l te bon? Tèlman li te fè yon bagay eksepsyonèl ann Ayiti ke y ap chèche yon premye minis, se li plis premye minis krab? Oubyen yon Garry Conille? Oubyen yon lòt? Nèg yo son mafia yo ye kap fè tout bagay ilegal sa yo m kanpe dèyè tout sam di yo si se yon sim ba yon manti la ke relem la jistis. M kanpe dèyè tout sa w di yo.
Antre lè lin se di wap di se menm nèg sa yo ki mete Alix zye fize men.
Nèg sa yo, gwoup nèg sa yo ki nan bagay sa poukont yo nan 16 milyon dola ameriken yo te bay la yo bay 7.

wi paske nèg yo fòk gen lajan pou bay gen anpil bagay ki pou kache nèg yo gen kesyon cps la ki trè trè enpòtan pou nèg yo pou yo te kontinye gen kontwòl cps la yo oblije met tèt yo ansanm pou yo ba yo premye minis pou yo toujou se yo menm kap desann kontenè nan bato lè yo sot aletranje pou se yo menm kap mete Kontenè sa yo nan antrepo pou yo kontinye ap fè tout lajan, tout dezòd ou wè k ap fèt ann Ayiti a. Yo nan trafik zangi, yo nan trafik ògàn, yo nan vant zangi, yo nan vòlè tout bagay sou tèt peyizan ki nan bagay zangi sa a. E kounye a la, bagay dwòg sa a, yo pran pòz ke yo pa konnen, yo pran pòz yo fè silans. Se pou nou menm. Kanpe rèd pou nou mande kont. Se pou pèp ayisyen an mande kont pou l pa fini menm jan ak Mansares la. Annatandan, pandan n ap pale de sa, anpil lajan bay pou Alix Didier Fils-Aimé rete kòm premye minis.
Nou pral rive la, nou pral rive la paske maten an, bon, se de gran dosye ke nou pral, nou pral rive sou sa k ap fèt la nan moman an. N ap reponn sou dosye sa. Donk ou menm ou klè, gen 16 milyon dola ki te bay pou Alick Didier Fils-Aimé te vin premye minis ou di group nèg sa yo ta di gen rapò ki yo pou kont yo bay 7 ki group nèg sa wap pale yo bay 7 milyon nan 16 la.
Map pale w club de boudon avèk group makaya yo met tèt yo ansanm club de boudon ak group makaya yo bay 16 milyon dola ameriken pou asire yo ke afè yo kontinye ap mache jan lap mache a dous. Nan 16 milyon dola ameriken an yon tèl fòm, pa vle w fache, laprès gen pa l wi. Dodo,
M pa ka fache pou sa monchè. Dodo konn ba yo. Nan, m konn ba yo defi pa li la. Nan magouy eleksyon an, laprès gentan jwenn 200 milyon goud pa l la yo. Yo gentan pataje yo, men yo di m yo pa ba w.

Eske n ka fè referans paske pawòl toujou apèd, dizui milyon egalman kòman espas sa a ou di se sou Jovenel Moïse se Jovenel ki te bay e alalala. Wap pale de Savann Dyann? Savann Dyann nan eske sa pa gen menm rapò avèk menm dosye sa e ou di se sou Ariel Henry bay la vin vin fèt piske Jovenel pat bay li? Pou mwen di ke prezidan Jovenel pat bay otorizasyon pou kesyon dwòg la. Li pat siyen pou sa. Pou kesyon pou yo fè dwòg pou yo ekspòte l la. Mwen pa konn afè tè, m pa konnen si se li ki te fasilite nèg yo jwenn yo e m pa konnen. Men pou kesyon dwòg la, se sou Ariel Henry l siyen otorizasyon an.
Se sou Ariel Henry l siyen otorizasyon sa, sa kap fèt la la nan zòn sa, sa lanmò san jou ap tou kreye, malgre yo konnen l ilegal, donk malgre yo konnen l ilegal gouvènman an siyen pou sa li bay otorizasyon pou sa.
Se pou montre ipokrizi moun kap dirije Ayiti yo, yap pale tout tan yo kont trafik dwòg, tout tan yap kraze moun, tout tan anbasad amerikèn tout tan pran pòz li menm lap batay kont dwòg, men lame trafik dwòg la ap fèt nan figi l, e l konnen l e l aksepte l. e nou de fè l. Men se vre.
Pou nou montre nou pèp ayisyen ke nou menm nou pou kont nou. Nou pou kont nou si nou pa vle konprann sa. Pou met tèt nou ansanm pou nou fè batay liberasyon an, monchè pi tard ap pi tris.
Mentnan, mentnan nou nan faz eleksyon. Jodi a nou wè nan otèl Karibe dènyèman, wikenn pase, gwo molizasyon otan de pati politik ki reyini e mobilizasyon k gen la. Bayè de fon entènasyonal kesyon eleksyon an pale kòb sou tab la. Ou di gen anpil lajan k dekese deja la yonn nan aksyon politik ou pou kenbe Alix Didier Fils-Aimé nan tèt pouvwa a. Kisa bayè la ye? Gen plizyè kandida m te pale sa avan w deja. Yo wè kandida yo a pa kab fè moun, moun pa p mache dèyè yo. E nèg yo deside yo poko ap fè eleksyon men yo pral fè menm sak te fèt ak Ariel Henry a pou yo mete yon premye minis jiskaske yo klin dlo a, yo fè dekantasyon an pou yo jwenn nèg pa yo a oubyen fanm pa yo a ki kab pran pouvwa e vin kontinye sèvi enterè yo pou kache tout pil dezòd ou wè kap fèt la e kontinye avèk dezòd sa. Wi anpil lajan bay aktyèlman la e kesyon. Kesyon sa a se anbasad Kanada, se le Kanada ki kanpe dèyè l. E ta.
Le Kanada! Men se le Kanada ki vini. Wi, se le Kanada ki vini avèk kesyon ke ok ann kenbe Alexis Zene an stil de Ariel Henry jiskaske yon eleksyon fèt. Etazini sipòte l. E w ap wè imedyatman ou gen 4 pati politik ki gen tan di wi y ap swiv li. 21 desanm gen tan dakò, led gen tan dakò, Fanmi Lavalas dakò, phtk Dakò, pitit Desalin ta santi retisans. Yo rale dosye Zangi, dosye yon nèg Sanon, m pa konnen ki moun li, epi yo fè pitit Desalin bat bat ba. Anben l la epi w ap di tout jiska mete a. Tout jiska mete a, tout la menm la. Sa k fè tout nèg yo dakò la jodi a sou prensip la la. Phtk, pitit Desalin, fanmi Lavalas, Rèd, Ede, Claude Joseph, tout gwoup sa yo deja dakò pou yo kenbe Fizeme nan tèt pouvwa a menm aprè 7, aprè depa Sekretè Sentepri.
Lè yo pale w de gwoup Magaya avèk klèb de bouton, ou tou wè phtk fanmi lavalas. De fòmasyon sa yo se tyoul oligachi a ye. Sa pa gen okenn manti ladan l, tout moun konnen l. Wi, yo tout dakò e y ap mache nan sa. E pou yo ranfòse pati politik pou yo fèmen bouch pati politik, yo sot bay.

avèk kòb leta ankò yo pral pran pou yo bay nèg yo, plis yo gen 800 milyon de goud ki dispone, ki disponib, e answit pou yo rekonèt e chèche entèlijensya Ayiti a pou yo dirije l vè sa yo rele yon vasalizasyon nan enterè ekonomik Etazini Damerik. Se vre bagay ou konn pale la senatè. Sa wap pale la wi senatè.
Ou site de non la se si ke ou gen tout prèv tout bagay nèt. Ou di 182 milyon goud nan men Kester Pharel nan men Christine Coupet. Milyon goud ke leta nan kontra gre a gre li pa pase devan kou dè kont. Gre a gre. Sa vle di li pa menm pase devan kou dè kont 182 milyon goud peyi a debloke pou swadizan pou ranfòseman pati politik. Sa sa vle di.

Nèg yo la pou yo asire yo ke lidè ki pral vin pran rèn peyi yo ap pase nan moun yo a. Pou minis dè finans, pou minis planifikasyon, fòk ou pase nan moun nèg yo a kèlke zepsepsyon prè. Epi pou yo vin yo menm, lè yo vin la, vin defann enterè ekonomik Etazini Damerik. Jamè enterè peyi Ayiti.
Woy bon pou ou gen dwa rele li wi menm rele e kob la bay ou wè aktyèlman yo fè yon ouvèti swadizan yo pral pran inivèsite ayiti pou vin fè bagay chèche yon solisyon pou ayiti se pèp ki pou al kontwole tout nan jiwo bagay inivèsite a la tout moun kap pran desizyon yo. De tout fason, yo met yon sistèm, yo met yon twal darenye ke tout jan pwa a ap tonbe nan règ pa yo a, nan filè yo. Amwenske pèp la konprann sa, nou met tèt nou ansanm epi nou retire peyi a anba men gang sa yo.
Sa vle di, jan w vire l la, pa gen kenn fason, pa gen kenn mwayen pou nèg sa yo ta fè yon eleksyon pou w panse pèp pral pran pouvwa.
Poukisa w panse mwen di w m pa pral nan eleksyon? Alò se nan eleksyon m pa ta renmen ale? Fè nou konnen sa s on koz pèdi. Pèdi davans. E eleksyon pap fèt.
E si l fèt nèg yo ap pran pouvwa a. Mwen te mèt fè alyans ak tout moun mwen vle. Lòt moun ki. Pèp mesye sa yo ap pran pouvwa yo. Mesye sa ap pran pouvwa yo si nou menm nou pa asire n ke kat la rebat. E l rebat nèt. Se pou sa m mande fòk gen yon revolisyon. Fòk nou chanje estrikti leta a. Se poutèt sa m fè yon apèl solanèl ak tout ayisyen pou m di n an n sispann batay. Se konsa yo yo fè l menm an afrik se konsa yo tap fèl depi dèy dè syèk an afrik wi mete nou youn anfas lòt fè nou youn batay ak lòt epi yo menm pou yap pran enterè yo fè enterè yo pase yo kontrole medya tradisyonèl yo kontrole esak e sosyete sivil yo yo kontrole moun sa yo depi ou tande yap pale de gouvèneman se menm moun yo envite menm moun yo menm ti klik kowonpi yo yap envite donk li lè pou tout ayisyen m tande anpil deklarasyon fèt mwen ta swete ke nou tou tout sektè Nou met tèt nou ansanm pou n sove la Repiblik. E ankò yon fwa, mwen menm m ap lanse yon apèl bay tout moun pou m di yo mwen menm m pa bezwen pou se mwen k prezidan an, m pa se mwen m pa bezwen pou se mwen ki chèf la. Mwen jis bezwen pou nou met tèt nou ansanm pou n batay pou n libere Ayiti. Si se bout pa bout pou n libere l, an n libere l bout pa bout. Si se asfiksye pou n asfiksye Pòtoprens, an n asfiksye Pòtoprens. Men an n bay peyi a yon chans, an n bay pèp la yon chans, jenès la. Mwen konte sou yo, menm lè y ap dòmi. Menm lè yap yap dòmi, menm lè yo pa bon vre, men èske yo pap souke kò yo? Èske yo pa wè ke peyi a ap tonbe nan twou e yo menm avèk peyi a? Se pa Ayiti kap fè moun, se nou menm pitit Ayiti, se nou menm moun ki pou fè Ayiti. Pou mesye a zam yo, m ta swete yo konprann ke mesye yo rele Viv Ansanm yo, ke nèg yo ap deside yap touye tout youn aprè lòt. Premyèman pou yo fèmen bouch yo, pou verite a pa sòti, paske tout moun konnen mwen menm Guy Philippe, lè m fè apèl sa a m di yo mwen m pa t la lè yo t ap bay nèg sa yo zam, lè yo t ap fòme gwoup viv ansanm yo, lè yo t ap kidnape moun, lè yo t ap bay minisyon, lè yo t ap fè tout bagay ak nèg yo m pa t la. Men mwen menm mwen vini m wè pwoblèm nan m di fòk gen yon solisyon e m di nèg sa yo mwen menm mwen prè nan non solisyon an, nan non leta ayisyen. pou nou padone, pou nou bay yon chans si nèg yo vire zam sa a, yo vin ede pèp la pou libere pèp la anba malè sa a, malè pandye sa a, epe damoklès sa a ki sou tèt nou. Tout moun konnen nou kòm gang, tout moun konnen nou kòm kriminèl e nou fè anpil ke nou pa t dwe fè. Men nou kab fè yon pi bèl bagay toujou si nou pran konsyans e nou vire zam sa yo, nou vin mete l bò kot pèp la epi nou sove larepiblik. Sa pa gade m kòman yo rele yo. Yo mèt rele yo teworis, rele yo jan yo vle.

Sa se sous sur, bon se miko verite. Kanada nan dènye rankont ki fèt yo nan wikenn sa a, yo fè revirman sou pozisyon enfòmasyon sot bay la la yo ta opte, nou te bay sa, nou te pale de sa, pou yon premye minis. Men yo sanse opte nan moman n ap pale a la nan dènye rankont ki fèt yo antre vandredi, samdi pou lendi yè pou yon prezidan k ap sòti.

Yè nèg yo te nan rankont wi nan anbasad la yo te konvoke nèg yo wi. Kiyès kiyès. Kiyès sa kisa rankont lan te ye.
Yo te yo te yo te konvoke yon seri de nèg politik avèk sitou nèg klas ekonomik ki enplike nan bagay sa yo wi yo te nan anbasad la. Suive. Li enplike nan kisa senatè ou konnen hein.
Yè yè yo te nan gwo rankont. Ki sektè ekonomik ki enplike nan kisa.
Enplike nan trafik ilisit stipefyan. Non non, skandal kap pase lòt bò a yon mansonj ou imaj lap moute blide sou rezo nan tout peyi a la, te gen konvokasyon nan anbasad amerikèn sou dosye sa, e sa wap dim la? Mande yo pou la file tout pap pwenti yo al pran leson.
Vous suivez Micro Vérité. Antouka, Delfort, nèg yo gen dwa fè konplo yo vle. Men nou menm pèp la si n met tèt nou ansanm n ap devye konplo a e li lè pou n devye l. Li prèske twò ta. Nou pa ka tann ankò. Ann devye l. Ann bliye kesyon eleksyon. Eleksyon p ap fèt. Ann libere Ayiti. Ann libere Pòtoprens. Ou di m ansanm libere peyi a bout pa bout. M ta swete ke tout moun ki di yo renmen peyi a renmen peyi a vre. M ta swete tout moun pa sou blòf. Donk m swete, m ta swete ke tout moun se pa ti djòb yo bezwen, ti pòs yo bezwen. M ta swete ke yo prè pou yo fè sakrifis. Donk ankò ankò, Senatè, sa k pral fèt la la a, ansanm de rankont, miltiplikasyon de rankont, se pa de rankont, BIMI ap fè rankont, Anbasad Kanada ap fè rankont, Anbasad Amerikèn ap fè rankont, e plizyè rankont ap fèt nan plizyè otèl la a pou akò ba resto ke n konnen yo. Donk ou menm ou klè, ou pa nan bagay konsa, ou pa nan akò sa yo, ou pa nan baay sa yo menm.
Ebyen yo pa tap janm envite m tou non menm nan revolisyon. Yap toujou fèl avèk 21 desanm, fanmi lavalas, Hugues, Ede, pitit Desalin, phtk, menm yo menm yo. Epi ou gen lòt 30, 40 ti pratik pa egziste ki egziste sèlman sou papye, epi yo di w yo fè yon gwo kòlòk, lansanm de pati politik, lasosyete sivil ayisyèn jwenn yon antant, mesye entèl ki sot nan sosyete sivil la, byenantandi ki se tchoul oligak yo, e prezidan de la repiblik, e sa yo pral fè? pou vin kontinye pwoteje enterè mafya sa yo. Ni mafya klas politik la, ni mafya elit ekonomik nan. Se sa k ap fèt wi. Amwenske nou menm Ayisyen, nou deside frape pye nou. E ou menm ou di ou gen kandida ou deja. Ki kandida sa yo?
Nèg yo poko gen kandida, yo te eseye ak 3 nèg, yo wè 3 nèg yo pap kab bon.